Donk nou menm nou te pran lari a nan objektif ke pou nou kapab fè revandikasyon nou pase pasifikman, nou te ekri pankad kòmsadwa, nou pa t sou fè okenn vyolans. Men pandan ke nou pase lage tout lekòl nan vil la, e nou menm tout lise yo nou fè yon koralisyon, nou ap revandike dwa nou, nou ap mande fòk nou jwenn pwofesè, ebyen kòmsadwa lè nou pral rive devan Nawonago ansanm avèk Filadèlfi, donk yo tonbe kalonnen nou, e lè yo voye wòch sou nou. Donk nou menm, kisa nou fè ak tout sa nou pa sipoze wè sou YouTube? Lè yo tonbe kalonnen nou, yo tonbe kalonnen nou, donk te gen lòt timoun e yo kalonnen tou. Pou ke yo pa pran sa nan men yo, yo kalonnen. Ebyen, pandan se tan ke yo ap kalonnen, gen anpil lòt timoun e ki viktim pa rapò ke polisye yo bay gaz. Ok nan mitan nou. Men a tout sa, nou wè ke chèf la se dwal. se pwoteje e sèvi. Gen yon elèv ki te nan mitan nou, egzakteman ki se yon elèv lise Paul Roch, e nan lendi, apèn ke li kite mouvman, li te an inifòm, li kite mouvman pou li kapab al lakay li, pandan se tan ke li rive lakay li, e m aprann ke polisye yo arete elèv lan. Se vre polisye yo di nou konsa, li te an sivil, se pa yon elèv, Nou menm tou, nou pa t bay okenn moun dwa an sivil nan mitan nou. Paske in fwa ke moun nan te an sivil li nan mitan nou, chèf yo kapab arete l. Men sa son lòt ka. Paske elèv la al lakay li, li re, pandan se tan li ap retire, pandan se tan li ap retire inifòm anwo l, donk e se le moman. Bakòp chèf la ap parèt, li arete elèv la. Nou denonse sa, sa inakseptab. Malgre li te gentan pral al retire inifòm mawon l, nou ap mande prese prese, se pou yo libere li malgre li an sivil, se frè nou li ye, se konfrè liseyen nou li ye. Nou ap mande ansanm avèk Direktè Jeneral Lapolis isi a, silvouplè pou l kapab fè tout mwayen posib pou l libere elèv la pou nou paske. Eske nan lari elèv la te ye, yo arete l la? Non, elèv la pa t nan. nan lari paseke li gentan li gentan antre lakay li. Nan reunion komisarya a ki rezilta yo ban nou? Alò e yo poko ban nou oken rezilta ki pozitif donk e sof ke yo di nou ke e fòme yon komite de 3 manb ki pou kapab al pale pou yo kapab libere elèv yo. Eske nou deja bay 3 manb sa ki pou al diskite pou nou? Wi egzateman donk nou deja chwazi 3 moun nan e mwen menm se youn ladan antanke prezidan santral lise Nò Aleksi. Apre sa, nou gen Vis Prezidan Akò Eteman ki ap akonpanye nou, lòt manm Akò nan Lise Jèn Fi a ki ap akonpanye nou. Mouvman sa a, konbyen tan lè rete la a? Alò, nou konte pou nou fè 5 jou nan lari an paseke pwofesè yo medyatize mouvman yo a. Yo di yo ke toutotan ke Leta pa reponn a revandikasyon yo, yo pa pral fè lekòl, yo pa p leve grèv lan. Ebyen, nou menm tou, toutotan ke. Nou pa jwenn pwofesè, nou ap kontinye fè revandikasyon nou pase pasifikman kòm sa dwa. Alò, se vre, ensidan sa ki pase a kapab kraze mouvan, men nou ap fè tout mwayen posib pou nou kapab kenbe mouvan an vi. E malgre gen anpil elèv ki fè diferan branch, men nou ap chèche rekipere tout elèv sa yo pou nou kapab planifye 2017.

Gen 3 objektif nan lari an. Premye a se pou yo kapab mande yon meyè kondisyon de travay, yon meyè kondisyon de vi. An apre yo ap mande avèk leta ogmantasyon de salè, kat de debi e nominasyon. Sa vle di ogmantasyon de salè a ki se ajisteman de salè. Donk yo ap mande l men yo di nou ke se vre gouvèneman an fè yo pwomès, li di ke li ap ba yo kat de debi an nan fen mwa fevriye a men jiska prezan. Yo kenbe grèv la, yo di nou ke toutan gouvèneman an pa reponn avèk revandikasyon yo, yo p ap kapab leve grèv la. Men eske mouvman w lan lye avèk pa pwofesè oubyen mouvman w pa lan li endepandan? Mouvman pa m lan li endepandan. Ok li endepandan e paseke nou menm elèv lekòl lise chak ane nou toujou pran lari e nou ap denonse sa, nou ap tou pwofite okazyon sa pou nou denonse sa, sa inakseptab pou chak ane pou elèv lise ap plede nan lari pou yon sèl pwoblèm pou pa jwenn pwofesè. Nou pa dakò avèk sa. E revandikasyon pa m lan li pa sèlman pou elèv lise sèlman. Li pou tout lekòl nasyonal yo, ti lekòl nasyonal yo. Paske, paseke yo nan lari a menm jan avè nou. Yo se pitit malere, malerèz menm jan avè nou. E se lekòl ke ki kapab fè nou rive yon bagay demen si Dye ve. Si gon mesaj ou ta voye bay elèv lise pou yo ta fè bagay lan yon jan pou pa gen derapaj sa yo, sa w tap di? Mesaj la mwen te, mwen te deja pale ansanm avèk tout lise yo. E kòm mwen te di nou odebi. Mwen te pale avèk lise Nò Aleksi, lise Sen Lik, lise de jèn fi, lise Pòl Wòk nan Lendi. Donk nou te di yo ke nou ap pran lari a kòm sa dwa, nou ap revandike pasifikman. Nou pa fè vyolans sou okenn lekòl. E vrèman vre, nou te fè tout pakou yo, nou al dèyè tout lise yo, nou pase devan lòt kolèj yo, nou pa fè, pa gen okenn dezòd, pa gen wòch ki tire. Men pandan se tan nou ap rive devan Nawoulado avèk Filadèlfi, yo chwazi reponn nou konsa.